Yon ti mo spesyal, sè vrè yo nan fwa salitasyon, yon ti mo spesyal nan okazyon an. Bon, bòn fèt a tout liseyen, tout ansyen, tout nouvo liseyen. M vrèman la avèk anpil emosyon. Se lise m, m vrèman atache a espas sa e m kontan la. Nou genyen responsab kilti o nivo meri Leyogàn. Ak ki santiman? 50 an! Bòn fèt ak mwen menm, bòn fèt ansanm avèk tout Lisyen. Donk se avèk yon santiman de fyète ke jodi a n ap fete 50 ane. Lisya kontribiye nan soyè jodi a. Soyè jodi a, mèsi. Alèz, mèsi. Vwala. Li te bon ton pou n pran enpresyon kèlke, kèlke manb. Èske l pa ta plis je bon aske nou pran enpresyon tou kout nan men Direktè a? Direktè, 50 an, a ki santiman w? Bon, 50 an se yon santiman de, de, de gratitid. Se yon santiman de fyète e se santiman tou de kontinyite paske apre senkant an gen lòt ane ankò k ap vini. Se yon santiman pou lavni vin meyè. Se sa. Nou remèsye w. Yogann fyè de ou. Enpresyon, enpresyon, enpresyon sou enpresyon, enpresyon sou enpresyon, li te bon ton pou n pran enpresyon. Petrus Mathurin. An ou ansyen lise. Donk, Tuatuin a ki santiman jodi a, 50 an? Mesye, mwen salye nou, m salye tout moun ki sou PMP, k ap suiv senkantyèm sa a. Se vrèman fòmidab. Mwen menm tou, m te yon, m se yon ansyen lise. J'ai été donc à la promotion 87, 94. Se avèk anpil fyète, maten sa a, pou m patisipe nan grand fèt d'action de grâce sa a, pou make 50 ans anivèsè lise sa a, mesye. Mwen vrèman fyè, mwen kontan nou menm kap fè yon gwo travay nan kominote a. M salye chak otorite ki dakò, ki reyalize ke prezans yo li endispansab pou make 50 an egzistans Lise sa. Sètadi Lise a kontribye nan sa w ye jodi a, Mesye Petri? Monchè, si je suis ce que je suis après Dieu, c'est grâce au Lycée Anacaona. Paske kan j'ai été au Lycée Anacaona, etant que Dufortain, Kamyonèt Dufort ap fè 50 santim, pafwa m konn gen difikilte pou m vin lekòl la, vwa pou m ta peye yon kolèj. Sa vle di ke si jounen jodi a partout et ailleurs on parle de Mathurin Pétrus, après Dieu, c'est grâce au lycée Anacaona. Mèsi Direktè Pétrus. C'est à moi de vous remercier, mèsi. Vwala, toujou enpresyon, enpresyon yo, enpresyon anpil, enpresyon anpil zanmi entènot. Ton, èske. Ton poun pran ti mo nan men Mesye Johnson Hyppolite depresyon anpil nou gen Mèdal to Mèdal 50 an ak santiman. 50 an
antan k ansyen di lise Anakawona pèmèt ke nou di mèsi avèk la famiy Ovide Simon Ovide Duvalier. Gad de sa. E jodi, jounen jodi a la, m ap mande ki sa m t ap ye si pa t gen Lise sa Leyogàn. E anpil nan nou ki jounen jodi a la gen responsablite nan kominote a, se gras avèk Lise sa a nou te pase ladan l ki te fòme nou, ki pèmèt ke jounen jodi a nou la a. Alòs. Lise a kontribye nan ou?
Lise a kontribye grandman nan mwen, Leta ayisyen kontribye grandman nan mwen, sòti nou lekòl nasyonal pase o Lise Anakawona de Leyogàn, e se tout yon envestisman ke Leta fè nan mwen. Pafè. Mèsi Mèt Alto.
Mèsi. Nou di.
Leyogàn fyè de ou. Nou, mèsi bokou. Nou di tout moun Leyogàn e konte sou Lise a akonpanye elèv yo, akonpanye pwofesè yo, akonpanye administrasyon Lise a e pèmèt ke Lise sa a li reyone de mil lye. Dakò. Mèsi Mesye Bernardo.
Enpresyon toujou enpresyon. Johnson Hyppolite, sètènman kòm ansyen liseyen, onorab depite, ou sot fè yon diskou nan sikonstans sa, nan okazyon senkantyèm anivèsè lise Anakawona, ke se a ki santiman, a ki santiman, vwala, vwala, se pwen majistra Miroir, ansyen depite, alò,

Pou selebre 50 an egzistans donk se avèk anpil fyète. Polisye a kontribye nan ou? Jisteman paske mwen se elèv ansyen elèv lise a donk lise a avèk savwa ke m akeri apati de lise a fè de mwen ansyen depite mwen panse se avèk fyète. E pou mwen di ke mwen kontan egzistans lise a, e kòm Maïssa a sot di l toutalè a, li de bon ton pou ke tou lè tou lè Leyoganè yo fèt, e jwent yo ansanm pou nou wè kòman n ka gen plizyè lise. Sa.

A yo, tankou antan kansyen du lise, m pa t konnen si m t ap vin depite. Konesans ke m akeri nan lise a fè de mwen sa m ye jodi a. Mwen ankouraje yo, yo menm kontinye etidye. Jan m sot di l toutalè a, lise a pa byen pèsonn, li se byen nou tout. Se pou nou pwoteje li e ke se pou nou, an n ta di, pa vasalize li.

Konn sak fèm parèt m kanpe kot depite a paske nou sanse 2 jenerasyon nou ye diferant men jodi an 50 ane reyini nou ansanm e sak fèm di antan ke premyè premyè jenerasyon an donk fòk nou mete nou ansanm pou nou kapab fete senkantenè la jodi a donk se anivèsè nou tout tankou depite a dil se nou tout pleoganize Fete. E ou mèt rejwenn yon direktris, yon direktris se pwomosyon se lise a tou. Non, pa fè sa. Jodi an, jodi an madam, madam Renée Rousseau se ansyèn tout lè, lè tout premyè pwomosyon di lise. Donk nou jodi an nou tout nou fon sèl nan senkantenè la. Donk e, e jenerasyon pa nou nou konfondi, men jodi an nou tout se pwodui de lise Léogâne ke nou ye. Li menm li se direktris e. Bibliyotèk Anakawona Men anklè erez madam Rene Wouso se pwomosyon pa m se jenerasyon pa m Mwen menm e se Viviane Gauthier m toujou tire m toujou di mwen fyè kèlkeswa kote m rive an Ayiti m ap fè vant sinyati antank otè antank ekriven mwen toujou di mwen fyè paske m se pwodui lise Sezòd Simòn Centre d'études Simone Ovide Duvalier se la premyè jenerasyon an te konnen E sak fè sa fèm on ti jan mal lè map wè yap di lise Anakawona. Pa egzanp depite nou li fè lise Anakawona. Men jodi a li enperatif, map mande l on lòt fwa ankò, fò yo di Sezòd Anakawona, Sezòd slash Anakawona. Paske jodi an se Sezòd ki pwodui Anakawona. E demen Sezòd Anakawona pral pwodui dòt lise. Tankou entèvenan yo fèk mande l la. E li enpòtan pou nou fè l. Yo tap pale de ki zòn, mwen menm mwen tou pwofite di nan zòn Fondwa yo. merite yon lise nan tot zòn Leogane yo ki trè rekile yo merite lise donk son plezi pou nou tout reyini la nou ansanm pou nou fon sèl em pa bezwen prezante nou depite Hyppolite ki se li menm dezyèm jenerasyon aprè nou e paske pwobableman 10 15 an separe nou deja donk son inite liye pou nou son kontantman son jwa ke nou pral konfye yon mesaj madam Viviane pou jenerasyon aktyèl la wi mesaj pou jenerasyon aktyèl la. Se yo wi kap panse la kounye la kap di ke fok gen lot lise paske yo konn sa yo te jwenn e sa yo jwenn yo yo vle distribiye lajann yo kap vini kounye an donk li kom nou pa gen kapital anko ki egziste donk li enperatif efektivman pou nou gen dot lise anndan Leyogàn paske Leyogàn konbyen abitan nou sot tande li genyen dè milye dabitan donk sa vle di sa vle di jodi an. M ap fè nou remake, pi fò pwofesè anndan lise Leyogàn nan, se pwodui lise a yo ye. E menm direktè nou, Petyon Moril, li se egzakteman jenerasyon pa nou, li jodi an li direktè, e n ap repwodui, n ap bay sa nou te pran. E m ap anonse, oh! Mèt Dèlva, se vre, ansyen, ansyen. M ap, nou tout kanpe la, se ansyen nou ye, alò nou ap di tout jenerasyon konfondi, e m ap pwofite e di nou konsa.

Générations confondues, Aujourd'hui nous sommes prêts pour former le peuple Léogânes et ses alentours. Donk nou swete ke nan kèlke zane ankò pou n fete Lise Léogâne e pou lòt lise anèks lan k ap vin jwenn nou an pou nou fete ansanm avèk. Mèsi madam Viviane. N ap remèt n ap remèt la nan lise a. Sètènman fò n al nan lari a. Mèsi a tout entènot ki t ap swiv live sa a.